Li tris se lè m wè ke pou tout chèf gang sa yo, pou chèf gang endirèk, chèf gang nan chita endirèk, li erije tèt li an pè savann, l ap chante antèman bandi parèy li, epi l pran drapo peyi a, li kouvri sèkèy bandi. Kèl souflèt, kèl derespektan!

Sa gen la? Kote lòt yo, kote lòt yo. Nou salye chak moun ki sou panèl la la. Chak moun ki deja anlè. Nou salye nou la. Sa fè lontan ke nou pa moute sou rezo a. Men se pa wè, se pa tande nou pa tande, se pa wè nou pa wè sa kap pase nan peyi nou. Sa fè nou vrèman mal, sa fè nou vrèman atriste pou jan nou wè ke dirijan yo ap maltrete yon ti peyi, yon si bèl ti peyi. Pou jan nou wè dirijan yo ap mennen pèp. Ayisyen yon pèp ki te fè ki te retire yon pèp se li menm ki premye fè lemond konnen sa ki rele libète yon pèp se li menm ke tout lòt ke yo tande kap kilib jodi a swiv sitou nèg se li ki kase chèn libète a ki montre lemonn ke tout moun se moun ki tou nwa ki tou blanch ki tou jòn ou se moun men jodi a nou wè ke ti pèp la sa pèdi lavi yo nan echanj de tir. Yap fè nou peye sa nou te fè. Avèk dòt moun. Depi an Afrik nou toujou konnen ke se nèg ki te vann nèg. Epi yon chèf de gang rekoni kap dirije yon. Eben jiskaprezan nèg kont nèg. Asosyasyon malfetè, yon asosyasyon kriminèl ki mele je 9. Jiska prezan nèg mete a blan pou toupizi nou. Men la nou wè Ayiti ap antre a. Chak jou nou di ke l pa ka desann pi ba e nou wè se desann l ap desann. Nan tou ke Trump te di a chak jou nou wè l ap desann pi ba. Lè nou konnen l rive nan demen nou wè l desann pi fon. mande pou le chef de la pnh. Jodi a mwen moute jis pou m di pèp Ayisyen il lè li tan pou nou pran konsyans. La prezidans, opozisyon, li lè pou nou pran konsyans pou nou restore Ayiti yè a, Ayiti k te pèl dè zanti a, pou nou restore l. pou yo pa atakel de chak Jodia nou wè gouvèneman son sèl bagay ki entèresel se referandòm referandòm referandòm se chanjman de konstitisyon chanjman de konstitisyon e mwen menm moute m pap rete poum di ke Ayiti pa gen pwoblèm konstitisyon. Li gon pwoblèm zòm. Li gon pwoblèm de moun. Moun ki pou fè respekte konstitisyon ke nou gen la. Li gen pwoblèm moun ki pou respekte e fè respekte konstitisyon nou gen la jodi a. Konstitisyon nou gen jodi a, nou konnen ke se yon konstitisyon ki la depi an 87. Sa vle di mond lan chanje, mond lan evolye. Gen de bagay ki pa adapte. Sa vle di nan konstitisyon an, gen yon pase men ki dwe fèt. Gen de lwa ki dwe amande. Men konstitisyon an menm di kòman ke yo dwe manyen l, kòman ke yo dwe fè amandman yo. Li bay règ la, li bay prensip la. Eske se konstitisyon an ki fè ke tout gang sa yo etabli nan peyi a? Eske konstitisyon sa a ki fè ke lajan petro karibe a manje? Pa genyen rann kont yo pa, pou moun pa ka ji, pou moun pa ka jije, pou moun pa ka rann kont pou lajan petro karibe a, eske se konstitisyon an? Eske se konstitisyon an ki fè lajan CIRH la manje, ki fè. yo pa rekonstwi Pòtoprens apre tranbleman tè a? Èske se konstitisyon an ki fè chak timoun pa ka al lekòl? Èske se konstitisyon an ki fè chak moun pa ka yon bon kote desan pou yo viv, pou yo dòmi? Èske se konstitisyon an ki fè pa ka gen de mezon sosyo? Èske se konstitisyon an

Sinon, nou konnen gen ti pwoblèm lè pou chwazi yon premye minis. Gen depase men ki pou fè. Nou konnen gen ti pwoblèm lè yon moun fin minis li pa ka jwenn dechaj. Nou konnen gen pwoblèm sa yo. Men gen de amandman k pou fèt. Alò, nou bezwen chanje konstitisyon, se menm moun ki manje wi pou lajan petro karibe yo ki bezwen chanje konstitisyon an. Alò, te gen konstitisyon an la, nou kraze, nou kraze lajan yo konsa, e nou bezwen chanje l pou ba nou plis pouvwa ankò? Malgre te gen senatè ki te la pou kontwòl, te gen 3 pouvwa, youn ap veye sou lòt, nou k fè tout gagòt sa yo, e kounye a nou bezwen pouvwa pou l nan men yon sèl moun, e moun lan se li ki gen dwa lavi e mò, tout sa l fè, depi l fè l pandan li te prezidan, lè l fini, pa gen moun ki ka poze l kesyon. Jodi a m ap pale la, li gen dwa chwazi e di bon misye pa gen dwa di sa, bon m ap tiye l, e lè l fin prezidan, pou moun pa ka poze l kesyon. Tankou pil tè ke Jovenel pran li bay oligat la la. Lè l fini pou moun pa ka poze l kesyon. Lajan l ap depanse san kou dè kont pa bay avi yo pou moun pa ka poze l kesyon apre. Gagote yo san pèsòn moun pa gen dwa san pèsòn enstitisyon pa ka poze l kesyon. Se yon konstitisyon konsa nou bezyen? Gen 3 pouvwa wi, nèg yo pa wont yap fè koripsyon, kounye a l bezyen gen pou pouvwa a nan men li menm sèl. E kisa yo di nou? Yo di ke yo pral fè yon nan referandòm nan, nou menm dyaspora nap gen dwa pou nou vote. E pa sa sèlman nou bezwen, sa li kapab fèt atravè amandman. Nou pa bezwen chanje konstitisyon pou sa fèt. Ok. Y ap fè yon referandòm, nan referandòm nan, dyaspora yo pral gen dwa pou yo vote. Eske. Lafrans deja gen biwo de vòt pou dyaspora yo al vote pou referandòm nan? Èske Lafrans deja gen biwo ki ka fè kat elektoral pou moun k ap viv Lafrans yo? Lèzanti Giyàn fransèz, Gwadloup, Matinik, Ladominik? Jan pas. Eske peyi sa yo genyen nan konsila ou byen yè gen de biwo yo fè pou moun yo al fè kat elektoral yo pou yo ka vote nan referandòm nan? Si nan pral di konsa ke nou pral fè yon nouvo konstitisyon pou dyaspora ka vote, se depi mèt nan pou nou kòmanse mete de biwo. pou dyaspora yo ka fè kat elektoral yo, swa nan konsila a, swa anbasad la, m pa konnen. An, ok, yo pral fè nan konstitisyon an ap gen dwa pou nou vote. Men referandòm nan, kiyès k ap vote pou nou? N ap desann al vote nan referandòm nan oubyen se moun anba yo k ap vote pou nou? M pa konprann. M vrèman pa konprann. Antouleka diaspora yo se moulen yap moulen nou pou yo vale nou. Nou gon deja gon dola 50 yap pran pou sou nou. Nou menm nan diaspora nou vwayaje nan chak èpòt nou pase nou wè se swa son jeton nou pase pou nou pran yon kadi pou nou met malèt nou pou nal depoze l yon charyo yon kadi m pa sav pou nal depoze l. Anba la fò gen yon dola, de dola pou yon kadi, pou yon charyo. E charyo sa, dola sa, de dola ou bay la, si se te pou yo fè amenajman nan èpòt la, ou byen fè wout lò ap sot nan èpòt la, ou byen fè de bagay seri nan èpòt la, lajan sa al nan pòch yon moun. Swa nan pòch yon ti zanmi, yon senatè, eksetera. Yo fè yon jan pou yo detripe nou tout jan. Bon se wont yo wont je, yo pa met yon ti baryè peye sòti lè w rive nan èpòt la. Lè w fin tcheke, lè w ap sot nan èpòt la pou te peye pou soti. Se wont yo wont. Men kounye a yo di nou yo pral fè konstitisyon pou yo ba nou favè. Konstitisyon nou gen la a, yo pa janm aplike l. Konstitisyon an di chak ti, chak moun gen dwa. A endikasyon Chak moun gen dwa manje Men tout dwa konstitisyon an ba nou an yo pase yo an ba pye yo pa janm ba nou dwa sa yo Yo pyetine yo E kounya la yo di nou yap fè nou konnen ke konstitisyon pa bon Eske se konstitisyon k fè yo vòlè konsa. Eske se konstitisyon an ki fè lè w rive nan yon peyi etranje w santi w moun e lè w lakay ou pa moun? Eske se konstitisyon an ki koz depi sa, depi 9 jou relijye yo kidnape yo pa ka lage? E gen anpil ti malere ki kidnape eske se konstitisyon an ki koz?

Eske se konstitisyon an ki fè ke yo di ayisyen pa ka envesti lakay? Eske se konstitisyon an ki fè ke 5 moun gen tout monopòl la? Banm di nou yon bagay pèp ayisyen. Nou wè konstitisyon sa a ki gen la a. Li te di konsa ke etranje pa ka achte tè, etranje pa ka viv si, pa ka fè sa. Malgre sa. Yo vini, yo pran tout monopòl la. Nou menm sa nou ka fè se vann kat, se fè chany, se potè, se vann dlo, se achte nan men yo, al revann e yo menm pande ap vann an gwo ap tou vann an detay osi. Ebe nan nouvo konstitisyon sa yo pral fè a, menm an detay nou pap ka vann. Menm an detay nou pap ka achte pou nal vann. Pase tout ti sa nou te genyen an yo pral pran tout. Nou wè malgre sa nou te genyen yo yo pat ba nou yo. Eben ti sa nou genyen an yo pral pranl. Ti sa nou gen an yo pral pran l. Alò pa okipe bon moun k ap vin fè zye nou dous, k ap vin moulen nou pou yo vale nou a nouvo konstitisyon. Nouvo konstitisyon an se afè pa yo. Se avantaj yo. Se lajan yo te yo fin vòlè yo pa vle yo pa vle. Se lajan yo fin vòlè yo pa vle rann kont Se lajan yo fin vòlè yo pa vle jije Lajan petro a Lajan CRH la Moun yo touye Ke yo pa vle rann kont Masak yo fè Ke yo pa vle rann kont Se pou sa ke yo vle fè Konsti nouvo konstitisyon yo a Alò, m ap di nou, ouvè je nou, kale je nou. Pa pran anana pou sizann. Pa vwe kaka poul pou nou konnen se ze. Konstitisyon sa a nou dwe jwe pye ze men pou nou pa kite l pase. E fòk nou bay presyon konstitisyon ki gen la pou l aplikab. Lwa yo pou respekte yo. Eske nan konstitisyon yo pral fè a, yo di konsa lè yon prezidan vòlò w lajan fò yo pann li? Eske nan konstitisyon yo pral fè a, yo di si ta gen yon lajan petwokaribe k tonbe ankò, si l ta fè otkochi jan sa a te fè otkochi a, fòk yo pann moun ki fè otkochi avè l la? Eske nan konstitisyon yo pral fè a, yo di konsa ke si ta gen yon lajan CIRH ankò ki ta tonbe, si yo ta bwè diven chè avèl menm jan yo te bwè diven chè avèl la, si yo ta manjel avèk etranje menm jan yo te manjel la, ni etranje ni moun ki manjel yo, ki krazel yo. pou yo pann yo sou plas piblik. Eske yon nouvo konstitisyon an di sa? Eske nouvo konstitisyon an di prezidan an pa ka vòlè? Eske nouvo konstitisyon an se bagay sa yo l di? Pase peyi a gen 5 pwoblèm mezanmi. Pwoblèm peyi a se koripsyon, koripsyon. koripsyon. Eske nouvo konstitisyon yo pral fè a genyen yon solisyon pou koripsyon an? Eske yo vin avèk solisyon 5 pwoblèm yo ki se koripsyon, koripsyon, koripsyon? M ap parye avè w, nouvo konstitisyon ke y ap vin avè l la, se aksè yo pral bay a plis koripsyon, a plis koriptè. Nan nouvo konstitisyon yo ap vin avèl la pral gen plis koripsyon, pral gen plis koriptè. Netwayaj e pa netwayaj selman. Nap viv nan yon peyi. Mare babekyou ou byen egzekite gang kris la egzekite gang ti lapli egzekite gang babekyou la. Ki gen la vwa o chapit. Netwayaj la tap komanse depi lè. Si w bezwen pale a premye minis, si w bezwen pale a prezidan, si w bezwen pale avek senatè depite fò w gang. la famiy gang sa yo ki nan lè a. Si w al lekòl, ou fòme, w ap ekri yo, w ap rele yo, yo p ap reponn. Pou yo reponn ou, pou yo tchèk avè w, fòk ou gang. Èske nouvo konstitisyon sa a y ap pale a ap gen solisyon pou sa? Mwen pa kwè sa. Nou bezwen ke. Ayiti vin jan l te a la pèl dè zanti. Pou l vini la pèl dè zanti fò lajenès reveye yo, fò legliz reveye yo, fò lajenès ka pran la men, fò lajenès pa bese lè bwa. Byenke nou konnen majorite jèn nou yo Yo fon fason pou yo depòte nou. Yo fon fason pou yo egzile nou. Menm kote ou ye nan an egzil la. Kote ou ye a. Fè mesaj ou a pase. Fè mesaj ou a pase. ki gen yon rapò de polis defavorab. Alò, m ap di nou fè trè atansyon a nouvo konstitisyon an. Se lolo y ap lolo nou pou yo lala nou. Se moulen y ap moulen nou pou yo vale nou. Si nou kite Jovenel pase avèk plan l lan, nou mele. Si nou kite Jovenel ba nou kout pren sa a. li pap gen reparab e tout sa Jovenel ap fè yo se de movè movè movè movè presedan moun ki gen poul vini an apre Jovenel la se pral le pur si elit peyi yo Entèlektyèl peyi yo, nou pa met tèt nou ansanm pou nou ba Jovenel yon leson pou sa pa janm repete nan la repiblik. Pou di a, ah, men sa k te rive Jovenel pou sa l te fè a m pap fè l. Eben eh moun k ap vini a l ap fè plis ke Jovenel. Jovenel di manda l poko fini. Men manda senatè yo ki t ap fini an 2024, 2023, 2022 tout fini depi lane pase. Eske se konstitisyon an ki fè lè yo asasine yon moun pa ka gen jistis, ankèt toujou se pouswi? Eske se konstitisyon an? Moun kap antre zam nan peyi a pa lot moun. Si se konstitisyon an ki pwoblèm nan li dwe chanje men si se pa konstitisyon yo nou dwe mete de moun serye nan palman an nou dwe lè nap vote pou nou vote pou de moun serye pou de moun onèt. Paske lè nou vote yon senatè, li la pou l fè dè lwa. Gen anpil ki rive nan palman yo la sèlman pou yo di j'approuve, pou yo leve men, pou yo touche konbyen milyon. Men, kidnapin nan k ap boulvèse peyi a, ou pa tande yon pwojè de lwa sou li. Manifestasyon kraze brize, ou pa janm tande yon pwojè de lwa ki di, ki, paske lè yon senatè la, lè yon senatè la, non sa se bay pou yo achte, se pa sa non. Polisye ou a fè sa yi bwa dlo nèg yo baz kle baz kilòt la Yon mele kerele e ou fèl lave tout moun ap rete site nonl Lè gen yon pwoblèm nan sosyete a kap domine sosyete a touswit palmantè yo la pou yo gentan vote yon pwopoze fè yon pwopozisyon de lwa nan palman an e pou yo chita sou li pou yo kapab adapte sosyete a. Bon m dakò kapab fè pwopozisyon de lwa la, li pase li pa pase men nou konnen li te fèt. Epi menm si w te gentan fè l, li pa pase la, palman kap vini aprè w la, lap jwenn li, e yo kapab retravay sou li. Mache kap boule toutan yo, èske se. Konstitisyon k fè nou pa ka fè yon bon ankèt pou nou jwenn kòman mache yo ap boule? Èske se Konstitisyon k fè nou pa ka jwenn dlo potab pou nou bwè? Èske se Konstitisyon k fè nou pa ka gen kouran? Èske se Konstitisyon an? Èske se Konstitisyon an ki fè malere pa ka jwenn prè? Okontrè, kontribyab malere yo ap pran lajan ke yo kontribye pou yo bay gran nèg ki ja gran nèg li, sitou nan ona. Eske se konstitisyon an? Eske se konstitisyon an? An tou le ka, se te yon plèzi pou m te fè yon ti pase, pou m te di nou ouvè zye nou, pa kite nèg yo lolo nou pou lala nou, pa kite rejim phtk a kale tèt nou plis ke jan l ap kale tèt nou an. Banm di nou bagay. Konstitisyon an mande pou chak timoun gen dwa edikasyon pou lekòl, pou yo kapab jwenn lekòl. E nèg yo di sèl jan pou yo fon lajan, fò yo pran 1 dola 50 sou chak dyaspora. Eske yo janm ba nou kont, yo janm rann nou kont sou dola 50 sa yap pran sou nou an? Eske se konstitisyon an ki fè ke yo pa janm rann kont sou dola 50 sa yap pran an? E m ja pale nou de yon lajan yap pran nan èpòt la sou charyo ke se sèl an Ayiti ou ka wè l. Nan tout peyi, charyo gratis sof Ayiti fò w peye. E pou w peye, kisa lajan sa fè? Eske lajan sa se pou yo amenaje èpòt la? Eske lajan sa se pou yo amenaje wout lè w ap sot èpòt oubyen lè w ap vin èpòt? Poukisa lajan sa la? Eske se lajan sa ki fè ke nèg yo pa janm peye enpo? E menm si yo pa peye enpo, yo kapab premye minis, yo kapab tout sa yo vle, yo kapab prezidan, tout fwa ke yo chwazi yo pou premye minis, yo kouri al peye 5 an. e pandan yal peye 5 an an konstitisyon an di pou premye minis men sa w bezwen men sa w bezwen men sa w bezwen e malgre yo pa gen tout sa yo bezwen an de konwonptè bay de konwonpi lajan Pou vote yo pou yo pase. E lè moun nan ap vin vote ap vini. Premye minis li gentan peye yo konben milya pou l premye minis. Lè l vin premye minis fò l tire tout lajan sa yo l te ba ou a. La ti malere a pa ka jwenn anyen. Tout ti avantaj yo l ja peye yo son pòs lachte. Eske se konstitisyon an? Eske se konstitisyon an ki fè ke lè yon moun al nan eleksyon l bon, se pa li ke yo mete, ke se blan an ki pou mete sa l vle, menm jan ke Gayo Dòsenvil te di ke e pat Michèl Mateli ki te dezyèm, se pat Michèl Mateli ki te prezidan. Eske se konstitisyon an? Eske se konstitisyon an ki fè ke.

pral poze kandida se lajan pou l bay pou l pase se pa vote pou yo vote pou l pase eske se konstitisyon an eske se konstitisyon an ki fè ki koriptè sa yo pa ka pini moun sa yo ki nan koripsyon pa ka pini eske se konstitisyon an eske se konstitisyon an ki fè ILCC pa ka kontrole Eske se konstitisyon ki fè lakou dè kont pa ka bay arè de bè ke l dwe bay yo? Nou gen pwoblèm zòm, pwoblèm moun nou genyen. Pwoblèm moun nou genyen. Nou bezwen dè moun onèt, dè moun konsekan, dè moun ki vreman enb. Lè n ap vote. pou nou vote nan tout etap yo. Menm kazèk a zèk le pli ba sot rive pli wo. Yon nèg te konn vòlè kabrit li pa ka kazèk. Yon nèg te konn vòlè ze, te konn vòlè poul li pa ka kazèk. Yon nèg ki te konn touye moun pa ka vin senatè. Yon nèg ki te nan dilè dwòg, ki te si, ki te sa. Li pa ka vin depite, li pa ka vin senatè. Eske se konstitisyon an ki fè konbe milyon ke Jovenel te prete pou la pou bannann nan la li pa ka bay pou rapò pou di kot bannann nan kot lajan la sa koman l fè jwenn li pou l remèt koman l fè e konstitisyon an kot lajan kot kot kot jaden bannann nan. Kot lajan l te prete nan bid yo pou bannann sa yo? Kot lajan sa yo? Se konstitisyon ki fè pon. Pèsòn moun pa ka rann kont. Se konstitisyon ki fè ke pèsòn moun pa ka fè deklarasyon enpo yo, pa ka fè deklarasyon patrimwàn yo.

se sèl peyi ki genyen depi dimanche pase 8 moun kidnape gouvèneman poko janm fè yon mannèv pou diw ke lap libere yo yo chita la yap gade wap fè manifestasyon pou yo lage yo yap tire gaz sou ou yap bat ou Konstitisyon an. Konstitisyon nou gen la, li pa di tout moun dwe viv tankou moun. Konstitisyon an pa pwoteje dinite chak moun, byennèt chak moun. An, se konstitisyon an ki fè yo gade nou pi mal ke chyen, pi mal ke bèt, paske menm bèt yo yo pwoteje, yo gen lwa k pwoteje yo. Se konstitisyon an ki fè ke jij yo an grèv konbe mwa, pèsonn pa chita pale ak yo pou chache yon konsansis, pou chache amelyore bagay yo. Nan peyi nòmal, 3 moun ap fè manifestasyon, 3 moun an grèv. yo chache aranje sa lakay, yo ka chache sa, yo ka fè yon jan pou sa vin de pire an pire, an pire, an pire, an pire, an pire. Pou sa vin anpire, apre se gaz, se kout baton. Se tire bal nan tèt, bal kawoutchou. Konstitisyon an, konstitisyon pa bay moun dwa pou manifeste. Jodi a, konstitisyon bay nou dwa pou nou manifeste, yo pa ka kite nou manifeste, se gaz, se bal. An nou pral fè yon lòt ki pou retire dwa sa nou genyen an, ki pou retire tout dwa nou genyen yo. An yo pral fè yon lòt pou yo retire tout dwa ke nou genyen yo. E nou dakò, n ap kouri dèyè l, pase yo ba nou mil goud. Kontinye vote pou mil goud. Al vote konstitisyon pou mil goud. Kontinye vote pou mil goud. M kontan pou nou. E m swete nou pase yon bòn jounen. Sa fè lontan ke m pa pale. Jodi a m te deside fè ti bout videyo sa a pou nou. Mèsi. Bye.